Se sak fè Gustave pat vlem ale nan antèman an paske m te di Stéphanie se tankou pitit mwen se mwen ki leve Stéphanie etc misye jourem misye sal mwen nan telefòn se paske l te konnen
M ap rete twòp non Mwen pa t janm rete mwen konnen si Stéphanie te vivan mwen tap kache Stéphanie Gyèt M ap rantre Jerry èske si w santi w menase li pa pridan pou w ret la pou kontan. Evre m konnen w atache avèk kay la men si w santi ou menase pote zam ou. Sa m dan. Jan sitiyasyon yo sa vire la, zam ou sipoze toujou sou ou. Ou konn ap repwoche Jeff sa di fè ke l ap mache san zam li. Non, se nan lakou a m te ye. Ok, ok, ok. Enben, rete, rete, rete vijilan. Sa m ka di w. Ak rezon men Mwen menm jiska prezan e non rev mwen e Jiska prezan e non rev mwen e Stéphanie Mwen male net la Bay se Oh

Jerry dwe pale de Nova wi. Konbyen semèn Nova genyen depi li refè surface li. Yon semèn an yon a 2 semèn. Yon a 2 semèn.
Relel kanmenm.
Wala.
Relel kanmenm. Sètifye ke se vwal mimoun tande.
Wap chache yon espas, yon ti kote apa pou fon ti vakans, pou fon reyinyon dafè oubyen yon reyinyon de fanmi? Ou bezwen yon ti paradi pou fon lune de miel de rèv? A 15 minit de Disney World nan Orlando, Florida, nou pote espas sa pou ou. 5 chanm a kouche, salon, sal a manje, kwizin, tout sèvis yo enkli, bèl lakou, Piscine, salle de jeu, disponib pou 10 pèsòn. Men m garanti w li ka pran bokou plis ke sa. Pou rezèvasyon, kontakte nou nan 347 66 60 615, 238 Roseau Drive, Davenport, Florida, 33 837. W ap jwenn nou sou sit Airbnb a, sou booking.com. Men si w bezwen pri spesyal, kontakte nou atravè chanèl sa. Fanatik 2 mond, anbake, anbake, anbake, anbake, anbake.

Blessure sa kem komèt lan viw la Jeff mwen pat tounen lan viw pou sa mwen te toujou swete pou nou an nou heureux men se domaj ke nou detwir yon moun pou indestriktif yon moun pou ou pap janm fini Jeff.

Bonswa Isabelle M espere ke w anfòm e An fèt, m pran le swen, m pran tan pou m tande voice sa ke ou voye pou mwen an. Ou di ke, ke m sispann renmen ou, alò ke m separe ansanm avè w men, m panse ke ou pa di bagay yo klè. Non. M pa separe avè w paske m pa renmen w nan. M pa separe avè w paske m rayi w paske non, pa ditou. Dizon ke m separe avè w paske m ka di ke m egoyis. M egoyis paske an vre m toujou renmen w. Men m toujou aprann yon bagay se ke. Kè w pa ka renmen de moun alafwa. Non. E m ka di nan ka Pòl la se sa ke w fè. Alò, ou fòse, si m ka di sa, kè w oubyen je se pa se ke tu a fè men le fè ke m renmen w sa vin rann mwen egoyis, sa vin rann ke m pa sipòte pataje w. E m ka di ke m sispann renmen w paske ou menm ou pa renmen m. Paske m twouve ke mwen menm ou manke ban m, ou manke ban m valè tanke yon nèg ki renmen w e tanke yon nèg ki fè de sakrifis pou ou. Paske si ke m avè w malgre tout sa ke m fè, malgre tout jan ke m konpòte m ansanm avè w, ou arive aksepte gon lòt nèg pandan ke w ansanm avèk mwen. J'ai pas de problème ke li te fè pati de pase ou pandan ou te ansanm avè m dans le passé li te la. Bon sa se du passé, mwen m pa t pi bon ke sa. Men, nan moman ke j'ai tout fè pou w chanje. M ka lòm pafè pou twa e si moman sa ke w chwazi blese m. M pa separe avè w paske m pa renmen w epi paske m pa renmen w Isabelle. M pa separe avè w paske m rayi w. Onètman tu es une très bonne personne men m jis rive nan yon sitiyasyon kote ke ke m konplètman pèdi. Ou konplètman pèdi m. Ou fè m mal. Ou fè m mal Isabelle. Wap banm manti Wap kachem de tout kou pat janm konn fè avan Ou blesem ou fèm mal M santim konplètman imilye Paske Le Jeff ke jete avan Je ne le suis plus Onètman Isabelle m ka diw ke Si se te nan moman ke m te Jeff sa m te ye avan, tout sa w ta fè yo, sensèman, m pa gen oken pwoblèm, men. Je t'aime, men, m twouve ke separe avè w se meyè desizyon ke m te ka pran. E pou èt franch avèk twa nan moman sa, m anvi pran poz, konplètman pran poz, fon poze sou afè fi, like, mwen sonje van an pa late tas la. E tou sa se ta koz de twa.

Hum? Sa ou panse, sa ou panse de nou an, e pa sa? Tande cheri, nou pral fè won. Mwen poko fè won non. Oh, se pa sèl mwen menm, ou menm tou. Non, mwen pa fè. Mwen nenpòt sa ou di m nan m pa gen pwoblèm. E ou menm kounya, sa ou pral di yo, ou pa kwè ladan yo?

Epi m pran fanm mwen. Alèz yon bagay konsa di. Kounya m te la pale m de yon vrè mennaj li te genyen. Kòman vrè mennaj li te genyen? Bay. Kòman l ap pale w de vrè mennaj li te genyen? Monchè.
An kòm li te genyen a vle di l pa genyen l ankò oubyen li toujou. Tande vrè mennaj sa la se li men pou li l sot mande m kite la kareman. M renmen Manno wi men pou fanm Rose di m l ap kite m pou ti vagabon. Sa k pase menm?
Ou kwaze a misye ou byen?
Monchè, m te wè yon nèg menn dènyèman pandan m ap sot kay manzè, se sur ke se misye. Ok.
Se yon sèten non de Jeff konsa, konsa moun tande manzè konsa ap rele. Jeff?
Ou di m la a? Ki jan w di m li rele ankò?
Isabelle. Non, jennòm nan, ki jan w di l rele?
Jeff.
Ou wè kiyès k ap pale a cheri?
Jeff. An se liman wouj? Ya, m se, m se klè, bay sa yo, m pa konnen. Se, m pa, m pa, m pa abitye avè l. Konprann? Se, yon sèl fwa m te wè l men m sispèk se misye. M gen soupson ap monte m wi.
Li gen yon moun m panse a tou. Ok, eske li gen madanm?
A wè, e misye? Ok.
Jerry. So relax, ok.
Jerry, ou serye? Ou serye, Jerry? Ou genlè bliye si w te ban m bal, Jerry. E malgre sa, m toujou vini kote w, m vin ap fè chen nan tou pou nou retounen. Sa pa di w anyen? Ou pa Ok. panse ke petèt apre bal sa a, m te ka fè w nenpòt bagay? E sa k pou di w tou si m pa t gen ide sa a nan tèt mwen? Ban m di w yon bagay non.
Men mwen toujou la, m ap pale ansanm avè w paske m renmen w, m vle pou nou retounen. e sesi fok nou retounen sinon. Ok bon pou kesyon sa banm banm banm klè avèk ou e. Kesyon afè kesyon relasyon antre mwen menm avèk ou se pa li pa chita sou yon kesyon si sa enterese m oubyen li pa enterese m lwen de la men sak pase mwen menm aktyèlman mwen deside. pou mwen chanje vi m.
E mwen deside pou mwen pran yon poz nan kesyon bagay relasyon amourez. Paske m pa pre pou sa. Ok? E pi yon lot bagay. M pral di w. M pa fè w konfyans. Sa k pou, sa k pou di w. Avan tou ki sa k te pase? Ou ansanm avèk mwen. wap menm moman ke w ansanm avèk mwen an wap kouche avèk Jeff avèk frè m Jeff ki te chofè m alepòk e Dye sèl sè nan ki nivo nou tap denigre m lè nou tap fè sa e konesan istwa ki te pase antre antre Jeff e madan papa m alepòk. Sa vle di kounya ou imajine ke mwen menm m tap ka aksepte sa? Non m pa tap ka aksepte l. E bon se zam nan ke Viola te pote ban mwen. Men si e pat zam nenpòt lòt bagay la m tap itilize l kont li. Jerry banm poze w kesyon talè. Ou ale vit ou ale vit. Ban m poze yon kestyon. Ou wè m, ou twouve m bèl oubyen ou twouve m mòch? Fè m konprann. Ya, ou se yon bèl ti fi. Non, m pa panse sa. E anplis ou genlè bliye ke nòmalman ke m se avokat. E sesi, tout nan kanpay papa w yo, mwen m te toujou la. Ou bliye ke mwen menm mwen se yon avokat e ke m se youn nan dènye grenn senk ki ta genyen. Eseye imajine w mwen menm ki konn rantre nan baz pou papa w, nan tout baz ke m konnen yo. pou papa w pou m al regle pou n al negosye Ou ka konprann sa k pase la Vi w se nan men m li ye Jerry Jerry ou tire sou mwen M pa di w anyen Ok Mwen pa di w anyen Mwen m t ap soufri Manman m fanmi m t ap soufri Èske si si m te mouri Se moun lakay mwen ki t ap soufri Ou pa vle padone m Poukisa w pa vle padone m nan men m Eksplike Ok m fenk sot di w ke mwen pa fè w konfyans Ou pa fè m konfyans M di w bò premye aspè a e m pral di w poukisa pou yon lòt rezon Jerry Lòt rezon se ke. Mwen pa konn anyi e e kisa ki dè tèt ou vrèman e lòt bagay sak pou dim ke sa ou te fè deja ke nenpòt kilè ou pap refèl ankò Jerry Jerry ou kapab toujou refèl Jerry Jerry Jerry
Nova
ou pa konprann sa wap di an ou ansanm avèk Viola ou a kouzin ou ou imilye Viola pou kouzin ou e menm a madan papaw. Kote ye? Kisa w fè pou sa? Kisa w peye pou sa? Anyen. E ou fè lòt erè ankò. Kisa w peye pou sa? Anyen. Mwen menm sèlman ki peche yon fwa kont ou menm. Ou soti ke pou w pa ka konprann mwen, ou soti pou w kondane m. Menm Jezi ki te Jezi, ki te san defo, yo te krisifye l sou yon kwa. E ou menm kisa w ye? ou pa peye anyen, ou pa gen kenn konsekans ke tout sa ou fè. E mwen menm pou on sèl peche ke on fwa, e dayè mwen te fè l, se paske nòmalman m te bezwen, lè sa m te nan moman de detrès, donk m te bezwen yon moun ki pou destrese m. E se si m pa t ansanm avè w, m potko ansanm avè w. E m pa t konnen sitou ke nou t ap gen yon vi konsa. Ok? Ok. Donk ou wè tout sa w ap di yo la a se bullshit. Ok, Nova, èske ou ka kite m pale? Ban m di w yon bagay. Wè sa w sot di la yo? Se archi fo. Ok. Mwen peye. Mwen konsyan de tout sa m fè. Mwen konfese. E mwen peye pou sa. Jerry peye. Dayè. Bon, ou pat nan vim. Ou pa konnen. Map konnen. Gen kèk bagay ke petèt ou te konnen. Ou te konnen. Ou ka petèt te vle pran pòz nye yo. Ok. M pral di w yon bagay. Papa m, a yon sèten epòk. Papa m te mete m deyò lakay mwen. M te nan. Vwala. Tout sa fè pati de peyi a. Papa m te nye m. Di m konsa l pa rekonèt mwen kòm pitit. Mwen te nan lari. Mwen te nan lari tankou yon kokorat.
Misye? A misye? Si se misye monchè w ap renmen. Se sa misye wè wap vle fè kè sote mouche. Sak pase? Sa misye reprezante pou ou nan nan nan. Misye se obstak mwen mèt la misye misye k fè fi a mandem kite kounya ou mandem se baz baz mwen wè li se kòlèg travay mwen ye mwen konnen kijan m fonksyone deja. Gade Manno dosye klase monchè. Mwen m panse se ton lòt moun monchè. Piti sa pa ka fè w pè menm. Misye gon ti machine gri nwa.
Misye pa ka fè w pè non. Bon m pa konnen non. Misye gon pitara monchè.
Misye nan plamon la. Misye gentan nan plamon. Misye gentan nan plamon men. Misye gentan nan plamon. Baz. Banm di bon.
On Suzuki gri e nwa. Tout tan l toujou ap pase nan zòn nan la wi. Vit li pafime l tou nwa nèt nèt nèt.
Monchè gon pwoblèm. An jan Isabelle ap pran pòz bon moun li la lap mache men mon zyev sa preske paka kase epi Isabelle te gen lòt nèg. Kòman l te gen lòt nèg la? Se mwen k nèg Isabelle wi. Klè monchè, ou nèg reprezante obstak pou mèt la sa wap fè a ou fèl ou fini epi tou baw fanm ou nan moun bagay konsa li ye. Non ebyen pa gen chwa non menn map elimine misye. Misye gentan nan plan mwen monchè. Ebyen kisa wap jere sa? Map elimine l. Oh sou elimine lap byen bon. Wè plan moun sa yo se vye moun yo ye gen Jeff gen Jerry wè moun sa yo sou elimine yo map kontan. Brother m gentan di w tout bagay sou kontwòl deja mwen menm se yon nèg konn kòman nèg ap fonksyone m pa twò renmen fonksyone avèk fanm ou konprann cheri mwen t kite m menm avèk frè a nap jere bagay sa yo ou konprann gen bagay lè nap fè nap fè l ou konprann ou konprann sa m di w la kòlèg nap jere tout bagay an granmoun. Si se moun sa yo, tèt frèt, tèt frèt, tèt frèt. Tout bagay sou kontwòl menm. Ou konprann? Men fò pridan tou wi, misye pitit depite, li toujou ak sekirite. Depite, sekirite, sa, ou pa, ou pa mande tchouko mwen, sa e jwèt yo ye pou mwen lè m sou misyon mwen. Sa e blag, sa e blag, sa e blag. Ou konprann? Se be bezwen m bezwen gen kontwòl misye m anvayi l. Misye youn nan nèg, misye youn nan nèg bò sa pa vle jete la, se. Misye limen misye son nèg Saw paka pa lal ye ou konprann Se yon pyès enpòtan Yon pyès enpòtan Ba la nève m anpil Manzè mande m kite kareman Non manzè pa gen dwa sa Baz E pann pou m ta pann pizza Ou menm lè w pa sou sa ankò ou annik di manzè ou pa sou sa pou l konpoze Epi pa sou sa nou pa kite non M pa konn kite fanm mwen M pa konn kite fanm mwen

An wap pale de pa fonksyone sou plizyè machin? E pa machin sa ou te ye non. Kòm nan ki ou ka dim nan ki sa ou ye a bòs sa ki fè. Ou konn bòs sa fèm konfyans monchè. Ou konnen mwen menm depi depi machin yo vini la ou konnen depi m'annik sa map bay la m bay li epi l pase m sa. E konsa bòs sa fonksyone. Ou konnen misye apresye nou anpil menn. Ou konprann?

Elimine misye ou byen. Zanmi m toujou nap regle tout sa n gen pou n regle an gason ok.
Misye wap ka dil li met elimine l. Cheri sa w gen la. Ou menm pa rete m di frè m.
M pap baw manti baz.

Bon m di bon. Gen pwen. Cheri bon m di w. Ou pa ka kouri pou w ap di pou yo elimine nèg a konsa. Sa yo pa elimine l la. Non ou konnen mwen m pa pou bagay sa yo. Ou konnen moun sa yo moun m pa vle wè deja. Men m pa gen pwoblèm avè yo mwen menm. M pa dakò. Sa se ou menm. Kesyon elimine a pa pou mwen menm. Ou konprann? Sa ka rive nou ba misye yon bagay pou l frèt. Fè misye poze ba l gwo presyon. Ou konprann? Men pou elimine a m pa kwè se yo. Tande baby.

te deja redwi m ase. Eske w konprann? So, mwen panse ke m peye, m pa di ke m peye ase. Men mwen peye. Ok? Kidonk, pou ou menm jodi an, sa mwen vle di w, se ke mwen pa fè w konfyans. Sa se premye bagay. E dezyèm bagay sa, kesyon relasyon amoureuse. Bagay sa li pa enteresan ditou. Jere konn sak pase. Hola Tout lèm te nan restoran m te vin kote w m tap pale ansanm avè w se te pati dous la wè la Kounya la nou nan pati fò E se si Nap ansanm Wap tounen ansanm avè m Wap mennaj mwen Map mennaj ou E se jiskaske Bondye pa vle ankò sa ap rete. Ou tande sa m di w la? E si ou pa vle l konsa, m ap fè l otreman. Paske fòk mwen byen di w ke wè lavi w, se nan men m li ye. Jerry, ou manke pran lavi m Jerry. Ou bliye sa?
Ou bliye sa?
Nova, ou imajine sa? Ou vin lakay mwen. Ou lakay mwen. pou ou travèse baryè an pou vin banm presyon.
Ou imajine kote ka pa soti, kote ka pa soti la? Eske ou konnen sa?
Jerry. Jerry m pap baw presyon. Pa gen anyen de rigolo nan sa ke m diw la. Non, men tu me fais rire. Paske mwen m pap baw presyon e m konnen ke ou konnen ke se pa presyon map baw. Ok. Nova.
Jerry. So.
Jerry.
Tanpri fon ti rete sou menas yo. Afè a pye chanje menas.
Ma fè w menas. Wap fè menas m pa vanse sa fè. Sa fè w ken avanse. M renmen w anpil, m renmen DP anpil, fami DP, tout moun ki nan antouraj ou m apresye w amò. E son bagay ke m pa ta menm imajine. M pa ta swete ke nan pèn manman m te ye lè m te sou kabann nan pou DP a, pou fanmi w ki renmen w anpil nan pèn sa. Nova. Pou sesi. Ban m di w yon bagay.
Map tounen ansanm ak ou. Ban m di w yon bagay.
Ok.
Afè rete la pou w ap fè menas. Jerry m pa fè menas. Jerry m pa fè menas. M pa panse ke sa kapab fè okenn avanse. Mwen di w. Se yon lòd. Jerry se yon lòd. Wap tounen ansanm avèm. Ou sipoze tounen ansanm avèm. Nova. Jerry ok. Jerry m te fon erè. E sesi m regrèt anpil. Ok. M regrèt. M pwomèt ou ke m pap twonpe w. M pa gen dwa janm twonpe w. E pase pou m ta twonpe w nan vi m, m ta prefere mouri. Sensèman. Mwen m ale odela. Sensèman. E pou te di ke tout sa k te pase yo m regrèt anpil. Byen ke se pa t pandan ke m te ansanm avè w sa te pase. Men m regrèt anpil anpil. Jeremi.
M dezole si sa w di m yo pa. Fè m ni cho ni frèt. So, sa pa enterese m. Kesyon relasyon, se pa ou menm inikman ki pa enterese m. Kesyon relasyon amourez, pou lenstan mwen deside pou m pran yon poz. E dayè, m fenk sot resevwa yon move nouvèl. Vreman yon move nouvèl e tèt mwen pa la. Pase depi m nan vi w, m panse ke tout move nouvèl vre. Gole. Wè jan wap gade an la, gen moun kem konnen kap sipliyem pou yo mandem ou menm, pou yo mandem tèt ou, pou yo fè tèt ou. Se aprobasyonm ke yap tann. Ok? Donk, eseye imajine si se pat renmenm te renmen w Jerry m pa tap vin la. Donk se sak fèm di ke ou pa gen le chwa, ou sipoze ansanm avèm. Ok? Pase poum wè on moun konsa pa renmen vil gade tout sa map fè gad m kite lakay mwen m vin la jis poum ka sovew de sa ki ka rivew e son sèl bagay sèlman ki ka fèl pa rivew se tounen ansanm avèm e sesi ou sipoze tounen avèm paske mwen m renmenw m pa vle pèdiw ok. Fòm diw yon bagay dènyeman nan restoran an ou panse m pa tap swiv ou.
Ou pa tap swiv mwen kòman? M ap swiv tout aksyon w. Nòmal, se sa, se sa ki te enève m. Paske m wè ke ou pa vle aksepte tounen ansanm avè m e ke se mwen menm, se akò ke m pa m, akò pa m y ap tann pou yo ka fè sa yo gen pou yo fè a. E ou menm ou pa vle aksepte ansanm avè m. Tèt chaje.
Ok. Donk, Jerry, ou pa gen lòt chwa ke tounen ansanm avè m, Jerry. E sesi, m trè seryez nan sa m ap di an. M trè, trè seryez. Ok paske mwen m pa vle pèdi yo. E poutan. Ok Jerry.
E poutan tout sa ou di la m tande yo mwen konprann e mwen menm tou m vle ou konprann mwen. On dirè ke ou tande sèlman tèt ou e ke mwen menm m pa tande. M tande ou, m tande ou ase.
M tande ou, m konprann ou.
Sa jis pa enterese m. Ke son relasyon. Se pa ou menm inikman. Ok.